Hi guys sa kap fèt sa kap fèt se tatoune jodi an nou tounen back ak yon ti tèt video pou nou video jodi an son ti pale chita pale de mwen menm ansanm avèk cheri a e ke nou te fon video nou te di trè byento nap pote lòt video pou ou. Etan done jodi an fè nou tan depi ke nou ansanm, nou tou pwofite okazyon sa a pou nou fon ti videyo pou fan nou yo e pou yon lòt moun ki poko fè pati de fanmi sa ki pral gade nou, nou di nap fè ti videyo a pou nou pale de nou e kijan ke nou te fè rankontre tout sa bagay sa yo. Ok, avan nou kòmanse videyo a, map pran yon ti tan poum di chak grenn abòne m yo mèsi e ou menm ki poko fè pati de fanmi sa kisa wap. Tann, ou pap regrèt, avèk sa wap konn anpil de atis tatoune, wap konn anpil de mari atis tatoune, e ou pap regrèt, e map di w mèsi ou menm ki toujou like videyo nou yo, ki toujou pran swen pou kite yon ti kòmantè pou nou e pou gade videyo a, mèsi. Nou pap pran anpil tan deja nap antre nan videyo a paske nou pap fèl twò long tou senpleman nap bay yon ti bagay tou piti e si nou menm nou ta bezwen konnen plis m panse ke nou ka toujou poze kesyon sa ke nou vle konnen sa ke nou pa vle konnen tou sa. Cheri w ap salye fan mwen yo?

Kijan nou te fè rankontre, n ap bay de story kòman nou te fè rankontre kòmsi rekonèt pou la premyè fwa e kòman nou fè vin ansanm tou. M ap bay youn w ap bay youn. Bon mwen m ap bay kòman nou te fè rankontre pou la premyè fwa e. Li menm lap di koman nou te fè vini. Non cheri m pa dakò.
Map bay koman nou te fè rankontre pou la premyè fwa, li menm lap bay koman nou te fè vin renmen e aprè konbyen tan nou te fin rankontre ke nou te vin vin gon relasyon amourez. Ok bon pou la premyè fwa koman m te fè rankontre Bebe m panse ke lè sa m te chili epi m te antre chili yon afè de 2 mas konsa epi m tap M gen frè paske frè m yo te al anvan m. Lè m rive, yo pa t vrèman gen tan pou yo chèche travay avè m, pou yo fè deside bagay epi m te vrèman gen difikilte pou m te jwenn travay. Epi te gen yon zanmi yon frè m ki te envite m pou m ale gade yon travay. Lè m rive, vrèmanvre m gade bagay sa yo. Men se li menm ki te. M pa konnen, kòman yo di bebe, gref, e, e, chèf, sipèviz, m pa konnen, sa w te, sa w te, te responsab travay la, m bliye jan yo di Chili a. Kounye a la, o, o, vaya di ou an pri a. Kounye a e li ki te responsab travay la, kounye a la, lè dam nan fin ban m, fin pale m, li fè m wè travay la bay sa, kounye a li ban m kontak li, pou m pale avè l pou l ka ajoute m nan gwoup lan. Epi vrèman vre, li te ban m kontak li, m te salye l, bagay sa yo, m te di l men ki jan m bezwen travay bay, li te al, li te, vrèman li te ajoute m epi l te di kilè m ap vin travay pou m rankontre ansanm avèk demwazèl la pou nou ka vin travay, bagay sa yo. Vrèman vre, m te al travay yon aprèmidi, se la etan m pral rekonèt li pou lapremyè fwa, en, an, en yon bon ti jèn jan byen kanpe, bagay sa yo, bèl ti bagay, yon ti di san pay, ou konprann? Kounye a la m wè l, epi Nap travay bay sa yo pou la premyè fwa m te rekonèt li lè sa. Nou toujou kenbe kontak, nou toujou pale, epi m te toujou al travay ansanm avè yo, apre sa m vin kite travay li an men nou te toujou kenbe kontak, jiskaske m te vin gen yon sè m ki te vini tou, m te pase sè m nan kontak li pou l te ka fè sè m nan jwenn travay paske mwen menm m te gentan nan yon lòt travay, kounye a la men nou te toujou te konn pale. Kounya la map sonje nou toujou pale kounya gon lè sak pral fè m enmi ansanm avèl m pa pale avèl map danse m mete sou stati map danse li klike anba anba anba anba bagay la oh ou pa menm konn danse menm m pa okipel m tou enmi avèl m pa menm sa epa vre epa lèsa m te blokem kounya la m tou pa janm salyel m tou pa pale avèl imajine w wap danse Menm kòm a kontre bagay la, moun sa ta di ou, ou fè l byen, ou anwenn. Imajine w, li te byen renmen m wi, li te byen renmen m, li ta di m sa, oo m pa konn danse, m tou bloke. Answit, kounye a nou toujou kenbe kontak, li vin kite Chili, li vin antre Brezil, nou te fè yon bon ti tan nou pa janm pale, genlè li tèlman te, li tèlman renmen tout kontak li yo, m pa konnen si se fanm nan l te renmen tou, m pa konnen, li mete nimewo a nan yon kaye, Kounya m wè moun ekri m epi lè m pale ansanm avè l men m te avan sa m te gen pwojè pou m antre Brezil epi m vin ap mande l esplikasyon tou sa li vin ap pale m diferan ki gen ant Chili e Brezil epi konsa nou vin ap pale bagay sa yo nou vin nou vin tèlman ap pale nan telefòn bagay sa yo humm m pa konn si nou te arive renmen m pa konn paske n te konn pale bèl ti pawòl bèl ti bagay. Konsa nou vin rete nou pa pale anko. Li te pè moun tou wi gen bagay li pap di gen bagay li pa di.
Nou vin rete nou pa pale anko. Kounya la sa m bay story pam. Koman ke nou te fè rankontre, rekonèt pou la premyè fwa paske nou te fè yon kondisyon map bay koman nou te fè rekonèt e li menm lap bay kijan nou te fè renmen e kilè. Ou menm bebe kounya la jwèt pou ou. M panse ke se deja nou wè yon bèl koup men felisite tout moun kap viv an koup se vreman yon bon kòmsi ide lè yon moun kòmsi gen yon moun nan vil kòmsi youn renmen lòt youn ap viv ak lòt yo viv kòmsi yo pataje tout sa yo gen ansanm sa li vreman mwen apresye sa
non bebe talè fò di fanny yo sa tou wi koup viv an koup tankou relasyon se pa yon bagay ki fasil wap jwenn anpil kè kontan wap jwenn anpil difikilte tou men tou se. Tou senpleman sa k pral fè nou toujou ini se tèt ansanm epi motivasyon nou nou genyen pou epi tou nou toujou gen kominikasyon se sa k ap fè nou toujou kominike menm ke nou toujou jwenn difikilte nou toujou nan kont tou sa men se 3 bagay sa yo tèt ansanm kominikasyon epi motivasyon. Bon, m panse. Nan epòk nou te nou te nou te rankontre jan li eksplike nou jan nou te rankontre kòmsi antanke zanmi nou te rankontre nou te rankontre antanke moun nou te rekonèt apre sa nou vin zanmi apre sa nou vin renmen se vrèman etap pa etap kòmsi se etap etap epi etap kòmsi se kòman kòmsi yon echèl se yon peryòd a yon peryòd yon peryòd a yon peryòd epi ki vin rann ke nou ansanm m panse lè sa m te reskonsab yon travay se te pou yon ayisyen. Lè sa se premye fwa mwen pral wèl e travay la se te pou yon blan, blan bay yon ayisyen reskonsab li, ayisyen li menm li tap travay yon lòt kote li menm li vin metem reskonsab travay lan. Kounya vi avèk tank pat gen lòt ayisyen kounya li tou vin li tou bonm travay lan kòmsi travay lan m tou vin reskonsab li nèt nèt nèt. Men premye fra m te wèl e m wèl m yon ti jan timid ou konprann sa m di w lan m yon ti jan timid poum te abòdel sitou sou afè Afè renmen men pou byen di w m te renmen l. Li te vle fanm te renmen l tou nan travay la. Epi li menm menm li te renmen m tou men l pa vle di m sa. Li te renmen m tou men l pa vle di m sa. Li te vle fanm te renmen l. Ou konnen nan sistèm kòmsi kominote ayisyèn nan kòmsi si yon fi renmen yon gason li di l sa li ap konprann sa yon lòt fason. Li te renmen m e l toujou di m sa. Li pa t vle di m sa tou. E pa vre Fanoue li te gen twòp fi dèyè l. Li te gen twòp fi dèyè l. Nou te vin arive kenbe kontak, sa vle di lè m t ap vini Brezil mwen te mete tout kontak mwen yo nan yon kaye, sa vle di m gen kontak m pa t vle pèdi yo, sa vle di si m te gen yon pwoblèm oubyen si m ta m ta vle retounen Chili kòmsi pou m ta toujou an enfòmasyon avèk moun ki te Chili. Ou te met kontak mwen an premye. Men, Sak vin rivem mte met kontak li an premye paske si Oh ou te met el an premye premye Lem te chili se youn komsi nan moun komsi mte plis konn pale avel sitou pou afè bagay travay li toujou ap ekrim li di sak tonbe gen travay oubyen pa gen m toujou ap di a map chache pou ou map chache pou ou malgre dèfwa gen kote m konn ap travay m konn pat ka metel travay la yo men gen kote tou depim jwenn opotinite m konn relel poul al travay malezman dèfwa l konn lot kote l gentan ap travay. Kounya la mwen lèm rive brezil m toujou ap ekril m toujou ap di a ou bèl wi bèl timoun kèt humm kòmsi depim di humm an kòmsi m tou met yon ti kè sou kote la jis pou poul konprann men m pa vle rive sou li m pa konn si sa rive w deja kòmsi yon moun kòmsi ki ki ki. Se kòm si pase nan relasyon amourez yap konprann sa m di an. Dè fwa gwen moun ou wè, ou renmen moun nan men ou pè avouche l ou byen ou pè di l sa. Sa vle di mte met ti kè sa vle di nap jwe kwen. Tè ou mwen te konn di. E pi nan nan pandan map travay konsa m te nan yon travay. E pi m ekri l. M ekri l m di sa wap fè la. Li di, mwen kouche, m di, o, ou pa al travay? Li di, non, li di, frè di a rèd, epi travay m te ye a, m pa ka fè kòb. M di, kèt, m di, bon, w a vin Brezil, men li te toujou di m, li gen ide pou l vin Brezil, epi tou kontinye pale avè l bagay sa yo, pale avè l. Kounye a pandan l di m li gen pou l vin Brezil, men li gen, se yon ka yon. Yon sa ma kouzin li li pral ye bagay sa yo m di nan ki vil kouzin an ye epi tou m tou ap di la men menm kote m ye an mwen mwen nan tèl vil mwen poko travay kòmsi kanè siye men m toujou ap travay bagay sa yo epi tou m ap ankouraje l m ap di l vi brezil lan li ankò pi bon ke vi chili an paske vi chili an kòmsi travay yo pa stab se yon kote kòmsi yo yo yo ba w yo konn ba w kontra bagay sa yo dèfwa yo ba w kontra 1 an apresa yo vwale yo bliye w.

Mwen ma fi an komsi pou jan pa jwe an. Chak lap pale a fi a fi a dim relel kounya wap wèl soulign avèm apresa mwen de la kès li di w vle pale a matant mwen manti. Li
fi an fi an fin dim li menm bagay pito li dim bagay pito m gon mesaj m voye bali li menm li pran li voyel bal kounya sak vin rive. Li bloke m. Ap vini pa gen pwoblèm. Pa gen pwoblèm. M ale m chache l sou Facebook, m jwenn li. M ekri l yon lè, m salye l. Nan lè w te vin ekri m nan, nan lè m ap vin isi kounya. Non, anvan sa. M te vin ekri w avan sa. Paske lè sa m vin fèk, m te São Paulo, nan eta São Paulo, m vin kite l m ap vin nan yon lòt eta ki rele Santa Catarina. Kounya m ekri l, m di l. Sa ka fèt, li di, mwen anfòm wi, li di, m di, a, ou bloke m, li di, ou bay manti, ou sesi, ou sela, bagay sa yo. M di l li frivòl, kan ou fè lanni twò moun ekri l, li ret byen, li di non bagay sa yo men. Apre yon nonb de tan, nou kontinye pale, kontinye pale, epi m ap ba l konsèy, epi m te fin ap ekri l, mwen te nan yon.

nan nan epòk sa tou epi m vin dil men kòman travay isi ye men kòman isi vi ye depi w annik rive fò w fè papye w bay epil vin tande m vre lè l vini li fè papye l m di lal fè li fè papye l nan lòt vil paske nan vil kote m te an travay papye te yon ti jan difisil sa fè m tap goumen pou l fè pou l fè papye l epi pou l ka vin nan vil kote m te an paske vil sa gen anpil gen travay travay fasil depi w gen yon moun ki te nan vil la deja ki ka oryante w li fasil pou jwenn travay. Epi de fò fò moun nan tou li ka degaje l pa rapò avèk lang peyi an tou. Ou wè sa m di w la? Epi nou vini, n ap viv, nou vin rankontre, n ap viv. On jou byen, on jou pa byen, on jou pa Depi m pale yon moun, li fè jalou. M nan travay la m pale yon moun li fè jalou. M lakay mwen yon moun rele m nan telefòn li fè jalou.
An pou m pa fè jalouzi. Anpil ti difikilte, anpil ti difikilte, tatatatatata.
Anpil bagay, anpil pwoblèm, anpil sesi, anpil sela. Nou vin, nou vin antre ansanm avè l, nou vin chita ansanm, nou di bon antanke 2 jèn, 2 granmoun jèn. Ke nou youn renmen lòt, nou pa ka. Nou youn renmen lòt kòmsi nou pa ka nan diskisyon a goch, diskisyon a dwat. N ap antann nou, n ap chita sou yon baz de kominikasyon. Chak ti bagay ki rive fèt pou li. Ey, men ou pa di moun yo lè m te fèk vin kote w premye fwa non. Ey, men ey, fad mwen li di w depi anvan lè m te fèk vin kote l jou swa lè m ap kite lòt vil pou m vin nan vil sa a. Epi li di w m poko menm vini o li gentan san m poko vini o li gentan fè M poko vini non, m poko menm vini li gentan imajine l kap, li gentan fè, nou konn sa map di an, oh li gentan fè avèm san m poko vini, ou pa di yo sa? eh, eh oh li pat ka wait, e bat sa w te di m vre wi. Epi
lè nou vin chita sou baz de kominikasyon. Nenpòt ti sa nou genyen nou chita ansanm nou retrete l nou retrete l e tout sa n ap fè nou toujou kominike antre nou se youn nan bagay kòmsi mwen vrèman apresye lakay li e se kominikasyon ki genyen antre nou kòmsi nan relasyon sa ki mete nou sou la bòn vwa sa vle di se yon bagay kòmsi nou menm nou sipoze toujou panse ansanm avè l se kominikasyon nan relasyon nou youn de kominike kòmsi fòk nou toujou Fòk nou youn nan lòt nou toujou antre nan lòt meli melo nou toujou zanmi lòt pou nou ka sou bòn vwa a. Kote nou wè la li se zanmim li se frèm li se li se tout pou mwen paske nou alèz nou pale tout bagay e tout sa nap fè nou toujou planifye yo e nou e nou waw m paka m paka esplike sa ke li reprezante pou mwen Avan ke nou rive la, jan w wè ke nou vin ye a, o kòmansman nou te vrèman gen difikilte, anpil pwoblèm, diskisyon, e ke m pa t ka konprann li, e li menm li pa t ka konprann tanperaman m, men avèk le tan nou youn vin konprann lòt, epi gras Bondye. Paske depi se bagay relasyon jan m di nou an, relasyon pa yon bagay ki fasil, fòk ou gen pasyans, fòk ou gen tanperans, ou konprann sa m di w lan, se youn nan rezon k pral kenbe relasyon, ki pral. kenbe ou menm avèk yon moun e m pap ba nou manti li fèm vin aprann paske gen anpil bagay kòmsi nan relasyon m pat gen m son moun ki brit kòmsi m pa gen pasyans epi kòmsi pou m afwonte de seri de pwoblèm men li vin fèm li vin aprann mwen paske jan nap gadel la li son moun ki kal ki gen moral e ki ka fè fas a nenpòt sitiyasyon. Li pa yon moun ki brit, ki ni maledve tou, li vrèman respektye, sa fè m renmen l anpil e non plis tou, n ap priye Bondye pou nou toujou, pou Bondye ini nou plis e pou nou ka fè plis plis plis bagay toujou. Sa vle di ke nou te chwazi fè ti videyo sa pou nou te Pale ansanm avè nou jan nou te pwomèt nou te mwen avèk bebe nou te pwomèt nou nou gen poun fè video a e nou gen plis video nap vini avèl toujou nou gen plis bagay pou nou konnen e jèn ki an koup ki toujou jwenn difikilte ki pa konn kijan pou yo ka kenbe relasyon sa e yo youn renmen lòt nou gen video nou gen konsèy pou nou nou gen bagay nap pote Ok fan mwen yo, so se la nap mete fen nan video a, m swete nou pran tan nou pou nou tande e konprann kisa ki relasyon, relasyon se pa yon bagay ki fasil, nap jwenn dè wo e dè ba, anpil kè kontan, anpil anpil tristès tou ou konprann, nap mete fen nan video a, nap di w pa bliye si w te renmen ti video sa pa bliye bay yon like, kòmante, pataje pou nou. Ou pap regrèt. Ok mwen ak statoun renmen nou anpil map travay pou nou e nou tous tou map pote bèl ti bagay sou chanèl la pou nou pa konn si beby ap di yon mo ansanm avè nou pou nou ka met fen nan video a. Denyè sa map di nou se mwen renmen nou anpil pa bliye pataje video yo lè nou wè yo sou chanèl la pa bliye kite ti kòmantè kòmantè yo sa e bagay ki vrèman enpòtan
paske nap souvan wè kòmsi lè nou kite ti kòmantè yo Nou toujou veye ti kè pou nou felisite nou pa rapò avèk kòmantè nou kite yo paske kòmantè nou yo ede nou avanse anpil. Mwen renmen nou anpil tcha. Kite bèl ti kòmantè pou nou bay positif bay pou nou fè bèl ti video pou nou ok guy so e la nou mete fen nan video a bizou mwah.